Roudensky ke m tou aprann nou ke jodi a yo bal viza a. Misye gon viza 3 mwa e demen maten misye ap antre ak prezidan federasyon an ki se Monique André. 52 zan apre m pa panse ke m tap viv yon bagay konsa e mesye yo fè nou viv li avèk yon gwo istwa. Nou apèn parèt la pou 2 match amikal yo le 2 e le 5 epi le 7 nap retounen Ayiti ou konprann. Radyo Karibwa bay koup di mond nan jan blan mandel la aa. Jako nou konnen w son pasyone de foutbòl e nou konnen sa w fè an Ayiti, prepare jèn pou jwe foutbòl, se kisa sa vle di pou Ayiti nan koup di mond 2026? A son gwo bagay, pa bliye ke te genyen 2 jwè e ki te nan jako foutbòl pasyon ki te nan pakou sa, bon 2 jwè sa yo nou konnen se Wilonald Guerrier a la dènyè minit te man ki te vle jwe koup di mond nan epi Alex Christian Junior, Alex te vin blese gen lontan l pa jwe nan seleksyon an. Sa vle di ke son gwo bagay ke lèn gade ke Ayiti nan koup di mond monchè 52 zan aprè m pa panse ke m tap viv yon bagay konsa e mesye yo fè nou viv li avèk yon gwo istwa, istwa la kisa ke li ye nou pa resevwa yon match an Ayiti ekip la resevwa tout match yo nèt a leksteryè epi nan seleksyon an lontan se lenvès ki fèt lontan te konn se jwè kap jwe an Ayiti ki te omwen a 80 pousan 90 pousan nan seleksyon e kounye a la wap gade se 1 pousan sèlman son sèl jwè kap jwe. Nan chanpyona nasyonal la, se Rudensky ke m tou aprann nou ke jodi a yo ba l viza a. Misye gon viza 3 mwa e demen maten misye ap antre avèk prezidan federasyon an ki se Monique André. Li di ke misye te trè motive e pa bliye ke semèn sa a m te fè yon gwo batay o nivo de radyo Karayib, m te di ke li pa posib pou misye pa jwenn viza a. Si misye pa jwenn viza a, nèg yo mèt bòykote tout bagay ke yo ba l fè. Deja se sèten. Wi! Bòykote l. Sa gen la, on nèg an Ayiti pou on kesyon de viza ki pral jwe koup di mond, konprann? Bon sa te rive sou Cavali, Cavali kalifye pou l vin jwe.
Men gen moun ki ka di w, nou pa ka boykote tout aktivite pou on grenn moun pa bon avèk tout travay yo. Non, w al fè ke chanpyona an Ayiti a san zenpòtans. Nèg pa bezwen jwe chanpyona. Pou yo al di ke nan ki mizè nèg yo jwe chanpyona la, pran bato, dòmi sou lanmè, retounen, twazè nèg yo nan kout pye a, katrè nèg yo nan kout pye a. Epi kounye an la, pou nèg la rive se sèl sa. Ki ka fè misye sòti nan lo ke l ye a. Pa bliye ke si l vin la, li jwe yon bèl koup di mond, gen kontra ke l ka jwenn. E nou te ekstrèman motive misye. Eske l ap patisipe nan match amikal demen an fas? Misye ap rive demen. Misye ap jwe match le 5 lan. Nou te wè prestasyon misye te bay lè yo te rantre misye nan dezyèm match ki t ap jwe Kanada a. Misye gen talan. E sa pral motive anpil lòt timoun. Ke yo nan jako foutbòl pasyon, ke yo nan chana, ke yo nan klèb de jèn, ke yo nan towo. Sa pral motive timoun yo pou yo jwe foutbòl kounye a. Lè sa a, chanpyona a pral gen enpòtans ke l te genyen lontan. Pase lè w ap jwe yon chanpyona nasyonal, w ap bat pou chanpyon, w al nan Concacaf, men w ap bat tou pou jwe nan seleksyon nasyonal.
Men gen moun ki ka bay agiman, èske sèl sa tou ka ankouraje chanpyona nasyonal la? Pase ou konnen sekirite ak tout bagay sa yo. Gen de bagay ki enpòtan. Non, sekirite a nèg yo jwe kanmenm. Gen de bagay ki enpòtan ki ka ankouraje yo. Youn. Se di ke nan aspè teknik lan, ekip ou bezwen chanpyon pou al nan Concacaf. 2, li gen yon aspè ekonomik tou. Kounye a vin genyen, pa egzanp, de sponsò ki atache a chanpyona. Sa vle di ke ou pa ka rete pou ta boude chanpyona nasyonal la. E chanpyona nasyonal la rete yon chanpyona nasyonal de premyè divizyon e de dezyèm divizyon jan anonse la ki pral fèt. Alright, on mo spesyal pou tout jwè yo kap patisipe pou mondyal 2026 sa? Bon, m swete yo ke anpil kouraj, motivasyon, e genyen, antouka fòn salye tou gwo jès ke gouvènman an fè a, li te anviwon 4 milyon dola, pase m te mande sa anpil, pase se sa m te di w fòmil mwen an, brase boul, brase kòb, pase ke on koup, on ekip bal nan koup di mond, fòl ke l gen mwayen ladan l, de menm ke sektè prive a jwe patisyon pa l. E kounye a leta jwenn 4 milyon dola, pa yon gwo kòb non, men parapò jan sa te konn ye avèk patisipasyon nou lon koup di mond oubyen lon konpetisyon entènasyonal, bon son gwo bagay ke l ye. M te menm bat yon ti plèzi avèk PM lan, m di PM lan ou bay 4 milyon dola, 1 milyon pou match Lekòs la, 1 milyon pou match Mawòk la, 2 milyon kòm Brezil pi gwo. 2 milyon pou nou pale mat brezil la. Misye te tonbe ri, li te di a jako toujou ap fè rizib bagay sa yo. Men lesansyèl epi kòb de kalifikasyon, lòt prim ankò ke nèg yo jwenn bon se trè enpòtan. Apèl ke m lanse a, m lanse yon apèl pou ke nou menm pou nou pa ridikil. Okontrè fò nou fè lesansyèl. Jan antrenè a di a, li vize lè sèzyèm de final. O mwen pou yo ta rive nan 16 tièm de final yo. Byen, on mesaj pou tout pèp ayisyen ki pral branche mondyal 2026 la. Ebyen, jan di pou pèp ayisyen an, Grenadye alaso, Radyo Televizyon Karayib kòm lidè lafè koup di mond nan peyi Dayiti, nap bon koup di mond jan pèp la bezwen l lan, jan n mande a. M pa kwap ba nou slogan la paske m sere slogan e lè m rive Ayiti m ap rebayo slogan ankò. Mèsi Jako. E mwen pou remèsye.